Kolonn mwen yo kolonn mwen wi Nesmy Voltaire gen rezon wi li gen rezon paske Martelly legalize gang yo men li moutre w ke se li papa gang yo tou li menm avèk tout Aristide se li ki te fòme gang yo an 1994 jounen jodi a la lal reprezante li di w kounye a la moun ki legalize yo se Martelly li gen rezon. M kwè ke ou sa fini.
Renmen konnen èske ou satisfè de repons ou tande?
Bon, m plizoumwen satisfè.

Se lè m a va jwenn gwo zam fann fwa sa yo pou m retire nan yo mesye. Se lè sa a vre m ap ka fè antant li. Eske w pa panse twazyèm lawon an petèt se li ki gen gwo zam fann fwa sa yo? Bondye. Wi, wi, wi, wi, wi. Men, m panse yo menm k ap pale an, yo konnen.

Ou kite mesye sa yo nan men ou. Ou gen 2 kalite pwoteksyon pou w ba yo. W ap ba yo pwoteksyon ou gen pou w ba yo kòm polisye, menm jan pou w bay chak sitwayen pwoteksyon. E dezyèm pwoteksyon pou w ba yo a se yon pwoteksyon pa rapò a twazyèm lawon an. Twazyèm lawon an gen dwa al chèche anbete yo pou l lage sa sou do polisye. Kale je w. Met gason sou ou konprann sa kap pale la paske sekirite ak lapè nan Site Solèy depann ni de ou menm kòm polisye ni de yo menm nan jan yap bay konkou pa yo donk la pral baw lamen ok pale la dakò trè bèl trè bèl trè bèl trè bèl bèl akolad bèl akolad.
Lè w fin apresye 2 ti videyo sa yo m fè w gade la, ou wè nan ki nivo nèg an Ayiti nan kesyon politik kòman yo sadik. Domaj, tout moun wè l aklè ke se kanpay pati politik Lesly Voltè ki kòmanse yè. Men nan zafè gang, e nou pa ka site Lavalas san n pa site phtk, menm jan n pa ka site phtk san n pa site Lavalas. Aristide ou fenk sot gade la fòse yon komisè polis bay nèg yo lamen, bay nèg yo akolad. E aprè, selon sa k di, misye ta pral jwenn revokasyon l yon ti tan aprè. Chèf gang ap pale nan zòrèy Aristide pou dikte Aristide kisa pou l di komisè polis la. Kisa pou komisè polis la fè? Chèf gang yo ki dikte Aristid. Andedan site soley wi sa fèt. Epi l mande komisè polis la pou bay nèg yo pwoteksyon. Pwoteje nèg sa yo pou mwen. Tanpri. Jodi a pou Lesly Voltè gen ase odas, misye ase sadik, misye sinik. Misye ase mechan menn. Pou w kanpe w di, gang yo kòmanse feraye konsa, se sou prezidans Martelly. Sa w fè de Lavalas, mon frère? Sa w fè de kreyatè a, mon frère? Se pa paske n granmoun pou n sanwont. M toujou di nou politik se bòn memwa k fè sa. Politik se bòn memwa k fè sa. M konnen sa m rantre ladan l lan pa piti. Moun lavalas pa vle wè moun kap pale verite. Domaj m pa gen emisyon pou n bloke. M pa gen emisyon pou n bloke. M pa gen radyo pou n fèmen. E pou nou etenn souf mwen la fòk nou travèse fwontyè. Domaj. Nou sadik twòp mesye. Phtk pa inosan nan sa kap pase la nan peyi a. Men kisa n fè de kreyatè a? Ki sa n fè de li? Waw! Antouka, achiv yo pa janm jwe an favè nou mesye. Achiv yo ap toujou kont nou paske se konsa bagay la ye. Pawòl yo ap vole, ekriti ap rete la ajamè. Pawòl yo ap vole,

pral kòmanse soti nan lapolis lan, men nan fen prèske fen ane a swa oktòb 1995 avan menm lè eleksyon, ou pral kòmanse pale tande de gang lame wouj nan site solèy. Bonswa Stanley Lucas.
Bonswa Guerrier mwen salye tout oditè yo. Stanley gon ti bwi m tande bò kote w la Stanley asire w ke otou de ou gon ti bwi gon retou ke m tande asire w ke otou de ou pa gen bwi si w nan kas retire kas la lemond ap tande w la sa se achiv ann ale. M retire kas la. N ap koute w. Premyèman E nenpòt oditè ka jwenn ni. E etan done ke kraze lame a te enpopilè, Aristide te toujou fè konprann ke se blan ki kraze lame a. Men se li menm ki kraze l. Gon ti videyo ki sou YouTube w ap jwenn Aristide kraze lame e se li menm menm k ap pale. ki jan l fè disparèt lame a. Donk, pou moun ka konprann sa n pral di yo, te gen yon diktati o Chili, la dictature du général Pinochet. Lè demokrat yo pran pouvwa a, etan done ke yo te prepare pou transfòme e modènize le Chili, youn nan modènizasyon yo fè lame k te nan diktati a yo transfòme li an yon lame pou la demokrasi ou wè depi demokrasi a kòmanse chili pa janm gen koudeta lame e nan mitan goch ayisyèn ki pran pouvwa le 16 desanm 90 ou gen plizyè faksyon. ou gen la vrè goch, la goch ideyolojik ki sanble a demokrat Chili yo, men se pa yo ki te gen pouvwa a nan men yo. Yo te nan pouvwa a, men yo pa t gen pouvwa a nan men yo. E Gérard Pierre Charles, Serge Gilles, e nèg sa yo se te, e René Théodore, se te de vrè demokrat, de kominis devenu demokrat centre gauche.

Donk tankou w di l la, apre koudeta a, nèg yo kraze lame a. E lè nèg yo kòmanse monte polis lan, e gen nèg y al fè prete sèman nan pwomosyon polis lan, lavalas sèman anndan palè. Dokimantasyon an la pou sa. Donk, etandone ke yo pa kwè nan enstitisyonalizasyon de leta demokratik, sa vle di yo pa kwè ke leta dwe gen lame, lapolis, sèvis de ranseyman, aparatus, enfrastrikti sekiritè leta yo pa kwè ladan l. E se pou sa yo pral antre nan kreyasyon gang yo. A la baz, se de moun ki nan katye popilè Site Solèy, ki pral lè premye vize nan montaj gang yo. E pral gen dè jèn tou ki te dè zansyen timoun ki nan lari a ki te konn lave machin, ki te konn ki te nan fondasyon Aristide la, la fanmi se la vi. Se yo menm ka pral fè e premye nwayo de kreyasyon gang yo. Dayè yo te itilize yo nan kanpay elektoral la Gen ladan yo ki t al lage bonm Petyonvil lan. Se yo menm menm ki lage bonm Petyonvil 5 desanm nan. Epi akize militè yo. Depi lè sa a, nwayo sa a te egziste. Donk, apati de 95, lè lame a fin kraze, gen yon desizyon politik ki pran pou fòme gang yo. Ou bay kèk non la a, lame wouj, lame rat, lame ti manchèt, lame kanibal, Sa se gwoup ki te kòmanse konstitye yo. An jeneral, jan l te estriktire a lèpòk, li te gen yon chèf de gang, epi anba gang nan, gen de sòlda. Sòlda yo se de timoun ki te gen uitan, douzan, trèzan, katòzan, kenzan. M ap ba w egzanp ki pou montre w kote nou sòti e kote n rive. youn nan gwo chèf gang ki t ap travay pou Aristide, se Amaral Duclona. Youn nan sòlda Amaral Duclona ki te gen douzan alepòk, n ap pale de 95, se te Mikanò. Mikanò a douzan te gen tan touye ant uit e dis moun nan gang Amaral Duclona.
Stanley, ban m presize pou moun yo, egzèsis n ap fè la a, se pa pou n akize X oubyen Y se listwa sèlman, se rapèl. Menm jan ti videyo sa ke nap gade la a, sou ekran an la a, nan paj la la a, sa se devan palè, se 2004. M vle moun yo konprann, se pa kòmsi m ta di w nap endekse pèsòn, men se listwa kap fèt, avan ke n rive jiska kote n ye jodi a. Se listwa, kite listwa fèt, ou pa bezwen afole eksetera, kit aprann, ann tande, ann apresye. Nap koute w Stanley.
Donk, E Nikanò e se sa yo rele jodi yon tueur en série e son psikopat e pa yon nèg ke w ka rekipere li gen près de 29 ans nan tuye sa vle di yon nèg ki ka desann wap jeremi l touye 300 moun e jan l touye l lotrejou a fòk ou psikopat sèlman e se pou sa li enpòtan ke nan chèf de gang yo Genyen ladan yo k ap tiye moun depi 29 an. Yo tiye an mwayèn ant 150 e 300 moun sou peryòd 29 an sa a. Donk, kòm chèf de gang alepòk, ou pral jwenn Félix Bien-Aimé, ou pral jwenn Wilkens Pierre alyas Chencho, ou pral jwenn Mercius Fenel alyas Ti Wilson,

Dread Iti, Dread Mackendy, Billy, e Billy parèt nan yon videyo dayè kote misye ap eksplike kijan ke li menm li se CIA Aristide ki konn al touye, boule, tiye pou li, epi gade kote lap viv Aristide pa regle anyen pou li. Videyo sa a disponib sou YouTube. Stanley fòn raple moun yo ke peri Stanley, Stanley, Stanley fòn raple moun yo peryòd sa yo yo pat rele, ke yo pat konn rele moun yo gang prèske se te OP oubyen chimè.

Tije, Ti Blan, Jawoul, Blad Nason, Jeneral Kiki, Gwo Frantz, Grenn Sonnen, Ti Gabriyèl, Kòmandan Wikens, Jan Renal Danfè, Ti Kenzo, Ti Kenzo, Depòte. Gen lòt k apral parèt pi devan an 2003, 2004 konkou e Chèf Lame Kanibal la, Amio Météyé e ou pral gen Bale Wouze E anndan polis lan te gen yon ekip polisye ki rele 5 pou lanfè. E dòmi nan bwa, se dòmi nan bwa ki pral tiye jounalis Brignol Lindor. Donk, se sa enfòmasyon. Stanley, de tanzantan map, de tanzantan map eseye sitye yo. Kounya, malgre gang sa te moute, Site Solèy sitiyasyon te ekstrèman difisil, Men, pral gen yon bagay ki pral make peyi an, sosyete an jeneral, se lè Jean Bertrand Aristide, sou demand chimè yo alepòk nan Site Solèy, ta pral desann e envite lapolis. Wi, paske ou konnen nou pa gen twòp tan, an n sitiye l pou moun nan, an n met yon ti metòd, sa ka pèmèt ke moun yo gade peryòd yo, dat yo, nou fè moun yo travèse listwa. An n ale. Koulya e sou presyon sosyete a e avèk ajisman gang yo ke sosyete a te rejte e Aristide pral fè yon sòt de teyat nan site solèy kote lap pran pòz li fè rekonsilyasyon ant gang yo e polisye yo men an reyalite se enpoze li tap enpoze gang yo sou polisye yo. Donk te gen yon echanj e ti videyo sa trè selèb li disponib sou YouTube, sou Facebook kote Aristide ap di bon e se frè nou yo ye fò nou travay ansanm bagay sa yo epi polisyè Marie Christine Jeune pral di li menm li pa gen pwoblèm kòm se sou konstitisyon l prete sèman donk fòk gang yo remèt zam pou l ka bay lanmen. Donk e Aristide reponn bon e si se twazyèm lawon an polisye a di konsa ke enben yo gang yo ka ban nou non twazyèm lawon yo n ap mare yo tou e dis jou aprè Aristide fè gang fizye polisyè Marie Christine Jeune pou frekansite. E bagay ki te di se ke yo tire polisye a nan ti pati l pou te bay yon leson a lapolis. E kote k pi sinik la Aristide la, misye rele pitit li Christine apre l fin fè Marie Christine Jeune sa. Misye gon kote sikopat lakay li. Kounye a, nou pral gade, nou pral eseye gade e konprann sètèn choz. E. La, banm fin di yon ti mo. nan kout ou. Nan menm pwosesis sa a, li pral mete yon ansanm de direktè nan lapolis ki non sèlman pral fè lyezon avèk kòmandan palè nasyonal la pou distribye zam, li pral mete DDO, direktè depatmantal de lwès, Hermione Léonard, pou distribye zam bay gang yo. E gang yo pral antre nan diferan domèn daktivite, e represyon politik, e kesyon ki gen rapò a kòb, e trafik de la dwòg. Paske nou konnen ke moun ki te reprezante Pablo Escobar an Ayiti, se Aristide ki fè 400 a 500 milyon dola avèk li. Nou aprann sa de Javier Perez, Nèg Diyie ki te responsab pou rejyon an, se msye k touye Pablo Escobar, e se msye nan prezantasyon ki di Aristide te e s on dilè dwòg. Yo ta pral desann pou arete msye, e se Mezon Blanch ki rele ki di l ap kreye dè pwoblèm pou yo politik Ozetazini pou envestisman yo fè nan li pou mennen l tounen, pa arete l. Donk rezo gang lan depi lè sa a li nan li nan jere mache, li nan represyon politik e l antre nan trafik dwòg. Kounye a Stanley, ann eseye pèmèt moun yo konprann. Sa vle di ke fòmèlman e kesyon chimè nèg a zam nan, paske li li potko gen konotasyon gang nan, chimè nèg a zam li pral demare apati de 1995 ann Ayiti. Kòmsi fòmèlman moun wè nèg a zam eksetera. Kounye a, An 96, Preval vin prezidan. Men, gen yon konsta ke n te fè, nou pa t remake evolisyon gwoup ame sa yo dan aktivite k ap fèt eksetera nan peyi an. Se paske alepòk, ou sonje, ta pral gen yon mouvman OP, òganizasyon popilè yo ta pral mande anpil fwa pou yo mete yo nan bwat. Ou ta pral jwenn nèg ame sa yo, yo nan Teleko, se yo k nan teleko, ou ta pral jwenn yo nan enteryè, ou ta pral jwenn yo nan imigrasyon. Peryòd sa a fè ke. Ou pral wè yo k ap parèt ouvèteman an 2001. An 2000, avan eleksyon Jean Bertrand Aristide 2001, se la yo pral kòmanse antre an aksyon pou ke Jean Bertrand Aristide vin genyen eleksyon an 2001. La a m avèk ou, n ap pale. Alò, gon bemòl ki trè enpòtan la a. Nan premye manda Preval la, Aristide te gen kontwòl palè a, E gon kote Preval ap chèche yon sèten endepandans. A, Aristide touye chen sè Preval la pou ba l yon avètisman de sa k ka rive l. Donk Preval vin pran men l. Epi ou vin gen eleksyon 21 me 2000. E prezidan KEP a, se te Leon Manus. Leon Manus, alepòk sa a, ki te oblije pran egzil. E koulye a, lopozisyon pliryèl genyen majorite lejislatif lan e Lavalas te gen ant 21 e 22 pousan eleksyon an. Aristide rele Leon Manus nan telefòn avèk Preval ansanm ki nan telefòn nan avèk li. Li di Manus, si w pa pibliye rezilta ke m voye ba ou yo, ki bay Lavalas majorite absoli, e woulo konpresè pèp la, ap pase sou ou. E se nan peryòd sa, Stanley, se nan peryòd sa ou pral jwenn, pa egzanp, yon tip tankou Ronald Kadav. Absoliman.
Koulye a, Manus rele m. Manus di, lavi l an danje. Yo voye OP ap chache l tout kote nan vil lan. Kote yo jwenn li, pou yo plat li. E nou ranje pou Manus al dòmi yon kote. an sekirite, le landemen, m voye yon elikoptè pran l nan mòn kabrit. Si misye te fè yon jou anplis, misye te mouri. E pa la swit nou vin konnen lèt ke misye ekri, kote ki disponib sou entènèt la, kote misye detaye menas, menas Aristide fè pou touye l si l pa pibliye rezilta yo. Antretan, koudeta 2000, e 26 novanm 2000 lan fèt, Pou sove misye, Prezidan Clinton voye Konseye a la Sekirite Dèzetazini, Anthony Lake, vin siyen yon akò an 8 pwen avèk li pou sove eleksyon an. Misye prete sèman le 7 fevriye 2001. Olye misye aplike akò an 8 pwen, li pral sèvi avèk chimè gang yo. Pou boule lokal pati politik kid, MDN, OPL, Konakòm, li pral boule kay Jera Pyè Chal, li pral boule kay Lik Mezadye, avèk Viktò Benwa. Epi, se epòk sa a, yo pral kòmanse boule radyo, touye jounalis. Brignol Lindor, Jacques Roche, Jean Dominique, tout nèg sa yo pral fizye e egzekite. E misye pral fè atak kont òganizasyon de la sosyete sivil. E misye pral voye gang yo kale. Non, non, Stanley, Stanley,
nou poko nan gang non, la nou egzakteman e sou plas ditali, toujou chimè, la nou nan plas ditali, nou sonjel, plas ditali kote ke ou bral wè,
la man 2003, men ou bral komanse, ki kote, premye kote ou bral komanse santil, se te nan fame mouvman, rat pa kaka, sourit pa travese, nou egzakteman dimanj 22 janvye 19. lè dimanch 22 fevriye nan kanaval sa a kote ke nèg yo di afè manifestasyon an sa pap genyen l ankò e se la nou pral kòmanse wè efektivman de sivil ame silvouplè nan tout lari pòtoprens nan machin teleko nan machin dgi nan machin ministè enteryè ou pral wè yo avèk zam nan men yo nan tout lari Sa a se te kanmenm, se te dènye moman an e nou pral jwenn le fame vandredi 27, vandredi nwa, vandredi 27 fevriye, vandredi nwa kote tout peyi a, tout moun te ret lakay yo, se sèl mesye sa yo ki te nan lari, rat pa kaka, sourit pa travèse, eskize m ekspresyon an. Absoliman e fò pa bliye tou ke lè l tounen an 94, 95 lè mèt Mirèy Diwoche Bèten ap mande li ki kote nan konstitisyon an li jwenn otorizasyon pou l fè 22 mil sòlda ameriken debake nan peyi a. Lè misye wè ke yo ka jije l pou wot trayizon, misye voye yon kòmando bay Mireille Durocher Bertin ki te gen 4 timoun, e l t ansent alepòk, yo ba l 36 bal anba nazon an avèk baèjo. Tèt mwen, tèt mwen.
Stanley, ou konnen, lè n ap fè listwa fò n pèmèt moun yo konprann byen, tankou sa w di a la misye voye touye an, Èske ou gen de eleman a lapui, de prèv irefitab ke se misye ki voye fè l? Wi, alepòk, wi, alepòk. Stanley, ou konn sa n ap eseye fè la? N ap eseye fè moun yo konprann. Men, lè ou ba yon enfòmasyon, fò w kapab kòmsi di, wi, men prèv ke m gen, eksetera. Pase, mwen, sa m sansib pou li, paske la. Ok, m ap ba ou l.
Alepòk, FBI te ann Ayiti, li, li anrejistre tout konvèsasyon radyo k ap fèt, polis nasyonal, palè nasyonal, elatriye. Gen 2 ka dasasina, ka dasasina Mireille Durocher Bertin an e ka dasasina pastè Antoine Leroy a. Tou lè 2, se sekirite palè nasyonal, bra dwat Aristide, ki egzekite yo. E te gen yon jefò nan Kongrè ameriken an pou deklase rapò sekrè sa yo. Bon, dènyèman m ap tande Soukar k ap eksplike, dènyèman m ap tande Soukar k ap eksplike ki jan yo te voye asasinen l tou lakay li, sa yo se de bagay ki ekstrèmeman grav. Men Stanley, mwen menm sa, sa m bezwen fè lajenès jodi a konprann, paske an fèt, Leslie Voltaire fè yon deklarasyon, l pa fè l nenpòt kote. Li fè l egzakteman nan Plato TV 5 Monde, sa vle di son yon espas mondyal, son yon gwo medya entènasyonal ke l ye. Sa vle di pou listwa, pou moun k ap koute yo la, fò n trè klè sou kesyon sa pou yo. Gang an Ayiti, li gon kote l soti. Mwen men sa m bezwen fè w kòmsi pou resòti pou tout moun yo konprann sa, gang nan gon kote l soti jiskaske l rive la. Men gon bagay, gon paradòks ladan l. Pandan msye an Frans lan, lap di, lap pale de gang, Leslie Voltaire bliye ke lè Amaral Duclona fin tiye Bernard Lauture pou Aristide, epi msye tiye tou konsil fransè a, Henri Moral, msye bliye ke y arete Amaral Duclona an 2009 Sendomeng. e pou w tande temwanyaj madan Bèna Lotu ki eksplike jan Aristid fè touye mari l, ou gen dwa al sou YouTube pou w chache temwanyaj kont Jean Bertrand Aristide kote madanm nan ap eksplike ki jan e pou ki sa Aristide tiye mari l. E lè pwosè a t ap fèt an Frans an 2009, Lafrans te mande nou, lè sa a m te konseye prezidan, pou n ekstrade ba yo Jean Bertrand Aristide pou y al jije Aristide pou asasine pou asasina konsil lan e Bernard Lotu. Mwen menm m te di non, c'est un président d'Haïti, nou pa ka kite Lafrans jije l. Martelly te dakò.
Men ba ke ba ban mwen di w bagay, ki sa ki a fè e e yè bagay sa a resi pale nan laprès?
Mwen m te pale l deja wi nan emisyon ou byen nan yon lòt emisyon Signal FM depi lontan wi. Paske hier Reginald Delva avanse l, mwen tande plizyè moun avanse l tou e gen yon moun ki ban mwen enfòmasyon jodi an ki di m ke se Lama Belizaire ki te fè papye an pou yo te arete a paske yo te mande pou Aristide vin an eta Lafrans te mande pou Jean-Bertrand Aristide vini nan kad kesyon sa a. Men kounye a, mwen menm sa m bezwen, sa yo se 2, se 2, bon, se enfòmasyon kanmenm, men mwen menm m bezwen fè moun yo konprann jiskaske n rive jodi an Stanley, Stanley Lucas, paske, anfèt, lè, lè, lè, lè Leslie sitiye kesyon gang nan an 2010, se, li, li, li on ti jan manke enteresan. Pa egzanp, an 2004, Mwen tande e Christie. Se pou pwoteje tèt li. Mwen tande Christie la. Li te le chef de cabinet d'Aristide, li te nan jere gang tou. M tande chèf gang Tibwa Christie la di, Christie la, chèf gang Tibwa di, an 2004 li t al goumen pou Lavalas.
Se sa m ap di w. Lè misye di l konsa an Frans, se pou l pwoteje tèt li pou 2 rezon. Sa vle di, m vle moun yo sitye kesyon an.
Misye te konn jere gang. Gen 2 chèf kabinè Aristide ki te konn jere gang, Lesly Voltaire avèk Fritz Jean. E an menm tan, li di l konsa pou l pwoteje tèt li antan ke manb di cpt. Paske gen 3 bagay ki montre ke yo nan gang. Ka Dickson Norest la, ka lopital jeneral la kote jounalis y al mouri, e le fè ke yo nonmen youn nan dirijan fantom 509 yo kòm Mè de Pòtoprens. Kounye a Stanley, Stanley, fò n fè moun yo konprann, nou pa ka, fò n pa, fò n pa gaye moun yo pou yo konprann kesyon an byen. E, nanpèch ke pandan peryòd Jean Bertrand Aristide te la a, se vre ke Aristide pa rive kanmenm fè okenn senkan, li pa janm fè yon manda de senkan, men si w ap pran pa egzanp 2000 jiska 2003, Eske te genyen pa egzanp teritwa. Non menm lè l an egzil an afrik di sid lan l ap bay gang yo lòd wi. Se apati lòd li bay de afrik di sid ke operasyon bagdad 1 operasyon bagdad 2 operasyon pa ka tann operasyon kidnaping tout moun jwenn e se nan operasyon kidnaping tout moun jwenn ke gang yo pral dekouvri gen kòb nan kidnape moun wi.

Operasyon kidnaping anndan peyi Dayiti, li demare, ann di klèman pou tout moun ka konprann e presize, apati de ete 2004. Se la.
Jwen 2004. Jwen 2004, e sa wi, ete 2004. M pa sonje dat la. Kidnaping demare ann Ayiti an jwen, ete 2004. Sa vle di ke lè sa a, tout mesye gang sa yo, swa se swa Bèlè, swa swa nan Site Solèy, se gwoup mesye sa yo, operasyon Bagdad pwo Lavalas, se nèg sa yo k demare avèk kesyon kidnaping, nou sonje epòk sa, afè kidnaping lan se t yon bagay, yo te pran tout kalite moun nèt. Ayiti se premye moman n pral konnen kesyon kidnaping lan, nou sòm an 2004 silvouplè, m vle chak timoun ki la k ap tande. Alò, banm eksplike moun yo. E lè Aristide demisyone an 2004, bay anpil moun inyore. Moun ki fòse vrèman demisyon Aristide, se tout òganizasyon anti-neyoliberal yo. Lè PAPDA, lè Tèt Kole, lè sesi, lè sela. Si w al sou poto mitan website la, w ap jwenn kominike yo alepòk, jan yo goumen pou le départ et la démission d'Aristide. Koulye a, lè Aristide rive aletranje, Misye di e blan ki napel. Epi koulya misye vin avek operasyon kidnaping tout moun jwenn nan aprel fin di ke se blan ki kidnapel. Son ti blan ki te gon restoran nan south beach manmanl ki te gen restoran se li menm ki envante afè ke se blan ka ki kidnape misye aloske se demisyonel demisyone. Epi lè misye fin fè kidnaping tout moun jwenn nan alepòk gen m gen odyo sa o anbasadè fole fole misye te pale misye di ke Jean Bertrand Aristide se tè nòt ami se tè se tè nòt enterè prensipal an Ayiti se li ki a chanje nou n'avons pas chanje on l'a jamais kidnape e lespwa k'il donne o gang il se tromp se lè sa a misye kanpe pale de kidnaping nan. Trè byen.
Antouka, antouka, men, men, men, men, Stanley, mèsi pou presizyon sa ke w pote an, istorisite kesyon Alò, chimè gon nèg ak ti bout zam. pou m ba ou, ki trè enpòtan. An, an 2004 e 2006, gon ta, tantativ de rekiperasyon de gang yo pa oligat Petyonvil. E an 2006, asosyasyon oligat Petyonvil yo avèk Preval, pral mennen a eliminasyon anpil chèf de gang ki te fidèl a Aristide, sa k dakò pou rekipere pral antre nan Verite Inite, e Preval pral fè plizyè ladan yo senatè, tankou John Joël Joseph, Kato, elatriye. Prentan Belizè, nèg ki te fè alejans a Preval, Verite Inite.
Se sa. Mè, mè, mèsi anpil Stanley. M kontan fè ti pale sa ansanm avèk ou. Mèsi anpil. J'apresi.
Amen, Bondye beni nou e anvan m ale wè sa nap viv la a nou menm nan peyi Dayiti li pa pi grav ke sa Salvadò te gen lakay li. Salvadò te gen 3 ansyen prezidan nan gang, oligak ki nan gang, lidè politik avèk palmantè ki nan gang, epi gang yo kite atè a. Paske Salvador mete nan tèt leta a 2 moun ki pa nan gang. Nèg yo mare nan 3 ansyen prezidan ki te nan gang yo mare 2. Yo ba yo 14 an prizon. Gen youn ki sove k al Nicaragua. Nèg yo mare tout oligak Nicaragua e padon Salvador ki te nan gang. Nèg yo mare tout lidè politik ansyen palmantè ki nan gang. Nou menm pa gen wout pa bwa. CB te nan gang, Fils-Aimé nan gang, fòk nou mete yon premye minis ki pa nan gang pou nou rezoud pwoblèm nan. Se yon pwoblèm, depi n òganize Leta a, nou ka kase ren ensekirite a an 4 e 8 mwa.
Mèsi anpil, mèsi anpil Stanley, m kontan anpil pou travay kou.
Dakò, mèsi anpil, a byento. Mèsi, mèsi anpil, mèsi anpil Stanley, e m kontan fè ti pale sa ansanm avèk ou. E genyen yon enfòmasyon yon moun ban mwen la.

Kite m retounen avèk li paske l pale m li mande mwen enfòmasyon sou e Boris Potinsky Boris Potinsky n ap gen pou ke n tounen a sa pè bon kòm mwen nan mikwo pèmèt ke m fè ti rechèch la aprè epi m a m a retounen avèk nou sou kesyon sa a ok e Boris Potinsky e nou sonje jan bagay sa te fè gwo tole ann Ayiti. Men kite mwen jwenn dat presiz la pou ou, lè sa map on ti jan plis alèz. Men mèsi anpil pou rektifikasyon. Kounya, paske Stanley, ou konnen Stanley li fè anpil politik ladann tou, men m tap chache kòmsi istorisite a, kòmsi pou sa, san konsiderasyon yo. Efektivman 2024, 2004, 2006 bagay la te ekstrèman difisil, kidnaping etc. Lè Preval vin monte m sonje sa, epòk sa mwen te jounalis nan radyo Megastar, 2006 mwen te asiste konferans sa kote ke Preval t ap eseye di tèt li klèman fò l goumen kont gang yo. Men avan ban m di nou, an 2006 ou ta pral jwenn E avan eleksyon Preval lan, Site Solèy ta pral vote Preval. Yo te gen yon slogan, Ann vote pi pre pou ti pè a ka antre. Lè sa a, Amaral Duclona ta pral youn nan nèg ki ta pral ouvè Site a, pale avèk pa egzanp yon nèg tankou Evens Ti Kouto, pale avèk tou yon nèg tankou Belony Pierre epòk sa a ki te nan Bwa Nèf, pale a Ti Blan e Pele Simon. E pa bliye blòk sa yo, se te de blòk ki te gen gwo mouvman ansanm avè yo. Mwen menm mwen te konn fè zòn nan souvan. avèk yon jounalis ki te abite nan zòn nan, Barè Jan Lwi, epòk sa a, kote ki te konn gen plizyè aktivite k ap fèt e ke jounalis te konn al kouvri de evènman k ap fèt, swa se edikasyon nasyonal e ot. E pi, ou te santi pa egzanp Preval te bezwen genyen eleksyon, ekip Preval la te bezwen genyen eleksyon an, efektivman yo te itilize Site Solèy. ou ta pral jwenn Amaral Duclona dèfwa kòmsi ou jwenn mayo Lespwa sou li eksetera. Alepòk Asad Vòlsi se youn nan nèg ki t ap kòdone pou Rene Preval e Preval ta prale chache yon jan kanmenm pou l te reyini avèk mesye gang yo. Dosye sa a se yon dosye Asad Vòlsi konnen byen paske li te konn desann nan Site a de trè souvan eseye fè de kòdinasyon pou Rene Preval. Epòk sa a nou di w ke nou te jounalis sou teren an. Lè sa a, sa te responsab kominikasyon nan palè nasyonal. Enben, Rene Peral ta pral fè yon bagay fòmèl a nèg yo. Paske pa bliye, non sèlman nèg ki nan gang nan, li difisil pou w kapab chanje l. Paske lespri l gen tan klè. E l abitye a gwo lajan. Yon nèg k ap fè kidnaping, li abitye a gwo kòb. Enben, Preval ta pral klè a nèg yo, Mesye, swa n depoze zam, nan kad pwogram CNDDR oubyen nou mouri. Nan sans sa ou ta pral jwenn plizyè nèg k aksepte, youn nan nèg ki ta aksepte se te yon nèg tankou Ti Blan Pele Simon, n ap pale de William Laguerre e men tout pandan peryòd sa a mouvman gang nan an tèm daksyon reyèl li te vin diminye. Paske non sèlman ou pral gen Mario Andresol nan lapolis, men ou pral jwenn politikman Preval ap chache sa yo rele yon stabilite. E ou pral gen plizyè chèf gang ki pral tonbe nan Site Solèy. Lè w pran pa egzanp yon nèg tankou Evens Ti Kouto y al arete Juste Laurent, nevyèm seksyon kominal nan vil Okay. Ou pral gen Bellony Pierre, machann kann ki te responsab Bwa Nèf, nèg ki se nèg Sen Michèl de Latalay nan seksyon kominal nan Pòl. ki bral ki bral kanmenm pèdi lavit li ou bral gen pa egzanp Amaral Duclona ke nèg yo bral fon jan voye nan Repiblik Dominikèn ki bral chanje non l nou sonje epòk sa yo kenbe misyon Repiblik Dominikèn ou bral genyen enpe pli ta ti blan ke yo bral arete sou Dèlma a yo te mete ti blan nan yon espas kòm si trè trankil men nan sou Si soti yo bal arete misye sou delma n sonje sa e delma 34 afè gang nan bal diminye men nanpèch ke te toujou genyen de ti fwaye pa egzanp lè w pran yon fwaye tankou gran ravin gran ravin egziste depi 1995 avèk feliks byen eme men gran ravin toujou genyen de chèf de gang ladan n renouvèlman fèt ti bwa son gang ki bal monte e ki bal la pandan yon bann peryòd mwen di w mwen tande yon entèvansyon krisla fè kote l di. li t al goumen nan batay 2004 pou Aristid, pou Lavalas. M tande l di sa.